Garcia Delva. Ki laj Garcia Delva? 46 ans.
Ki manje prefere w? Je a la lou.
Ban nou 2 atis fi nan nouvèl jenerasyon an ou apresye anpil. M renmen tout. Richie ou Dener Ceide?
On sa don venerab. 3 bagay ou kapab di se ou ki reyalize yo nan Marchand Dessalines. Machan Desalin, bon, teren foutbòl la, Pak Senklè a, rezo elektrik la, tout vil la, 6 kilomèt ki asfalte tout vil la, rezo ekstansyon ki mete nan 4 seksyon kominal, lekòl ki nou fè sa nwa, ou konprann? Bagaj Beloni
Yon pwovèb kreyòl ou renmen anpil Anyen pa ta Ban nou 2 chantè konpa ou pi renmen nan vi w Nan tout lavi m L ap difisil pou m reponn Sa k gen 24 jiyè Cho 3 mizik ou chante ki plis make w Jerizalèm.
Euh ti poud la li sèl. Ban nou non 3 moun ki fè Garcia sa l ye jounen jodi a. Delye, Garcia Delva avèk Matissan. Ki kote non ti bat ko a sòti? Euh ti bat ko a lè m t ap jwe tankou lè m ap retire rad sou mwen, chanje rad, chak mizik m chanje yon rad sou mwen, lè m ap met pantalon sere, lè m te met soulye m yon jan. Epi gen de nèg ki t ap eseye konplekse m epi yo de ti bak kò pou te fè m bak, pou te fè m fè bak sou stil mwen. Mwen fè bak se lè m te konn met pantalon sere. Ou konprann nèg a ti bak kò, pantalon twò chè, nèg yo di a msye nan Miami kòmsi m gen dwa pral jwe m abiye de twa mil dola. Epi nèg yo di a msye ti bak kò ekòl l ap bat ou konprann. Ki pi bèl bagay ki rive w nan mizik? Eeh m al an afrik m fon mwa ap tounen an afrik m fè benè m fè kot divwa togo. Nan 20 lane karyè w, si ou k on bagay ou tap korije, kisa l tap ye? Eeh
se ta refè 5 dwèt, rewè m sou stage ankò eeh avèk Brutus, Richie, Nicky, Nicolina eeh. Pasyon m, emosyon m, m tap gen pou m korije. Bay 2 moun nan konpa ki imite w pi byen.
Ahh Moun ki imite m pi byen nan konpa an mwen pipo pa mal imite m non men m sou ap kopye l. Li pa twò mal non.
Pa gen lòt? Oh gen lot eh misye pa mal non misye imitem byen. Ki pi gwo desepsyon ou pran nan mizik? Pi gwo desepsyon
nan djakout mizik nan djakout mizik yon lè map chante men epi pandan map chante Eh, lè sa m t ap chante ak Dominique Lotche, e se mwen k ap chante mizik yo an lib. Sa se te yon fèt. Epi, chak moun ki pase devan m, yo pa ban m lanmen. Epi, y al bay Dominique lanmen, ou konprann. Yo pa ban m lanmen, menm sou senk, sou senk sis mizik konsa. Epi, se pi gwo desepsyon. Te rive m, men m pa t. Men sa pa t kase m paske m te gen de moun ki te la ki te ki te vrèman fè m konprann sa k ap fèt la se pa anyen. Yon nèg tankou Gaël Alexandre, nèg tankou Patrice Mier, ou konprann, nèg sa yo te la. Yo te di m pa okipe m de sa, fè sa m dwe fè. Èske w apiye moun ki di palman an pa itil peyi a anyen yo? Non, se yon pèsepsyon. Se yon pèsepsyon ke li ye. Palman an, e fo pa bliye ke gen anpil enstabilite politik, gen anpil pwoblèm. Palman an gen dwa pa fè de travay. Enstabilite politik ki fè ke palman an E yo te manke travay. Men kanmenm gen de moun anndan palman ki vle travay. Gen de travay ki fèt, men rete yon pèsepsyon ki di ke palman pa travay, enstabilite a. Answit vrèman palman an manke pwodwi e petèt priyorite ke palman an te bay avèk travay li yo se pa vrèman reyalite ke politik lan ke palman an te dwe wout ke te dwe fè a. Men kesyon pa itil la m pa dakò paske gen de moun ki travay nan palman pa egzanp. Jere Dadjie, Jere Dadjie nan chanm depite a, misye travay sou refòm konstitisyon an, ou konprann, e gen Zoki ki travay sou kòd penal la, ou konprann an vle di yo, e m travay sou kilti, ou konprann, an vle di ki se, ki se, ki, ki se chak palman vre sa l defini, palman se lejifere kontwole, ou konprann an vle di yo, e se lejifere kontwole, palman an gen dwa te manke fè kontwòl li. Respekte nèg Mwen ki fè kontwòl li paske anpil fwa se majorite a ou konprann piske gen majorite a sa vin fè pa nòmal lwa ki fè kontwòl li men lejifere se lejifere kontwòl li pa nòmal pa gen 2 atribisyon se 2 bagay mwen menm m pa konnen si gen de lòt nèg ki pa fè travay yo mwen menm atribisyon m se lejifere m lejifere ou konprann si pa al mwen gen lòt si gen lòt moun ki defini pa l nan yon lòt je sa ye li menm ou konprann men se lejifere kontwòle li ye. Kòman w te Yamas?
Oh Tchono pa mouri l pou m.
Bon Bonswa Bonswa a tous deja nou konnen nou pam se Sabala Calixte mwen se youn nan jèn ki bay tèt mwen priyorite pou ke mwen pale koze kilti pou ke mwen pale sou konpa dirèk aswè a nou pap rete nap fè mwens ke 15 minit rapid vit Nou pral pale de Gracia Delva. Bon, gon pati nan entèvyou ke Gracia te fè avèk yon euh, chèn YouTube, sou pèmèt mwen di l konsa, ki se SPK, tout moun konnen, pil moun konnen. Donk ki prezante Gracia. Bon, mwen menm mwen pap rete la paske mwen gen pwòp enfòmasyon pa m pou m pataje avè nou. Pa bliye jodi a 24, Gracia Delva a 9 è pral fè lòbèy selon sa l avanse. Gen ekip ki fè plis pase 40 mil M ta kapab di moun ap gade l. Genyen Roody Roodboy ki pete plafon. Aswè a, il est question d'attendre Gracia Delva. Men, anvan cho a, anpil moun ap poze tèt yo kesyon, ki sa nou ta renmen konnen de Gracia? Enben, se de sa nou pral pale aswè a. Kite m remèsye Cubano. Apre show avan yè lan byen antandi ki te pratikman ba nou si w vle yon konsiltasyon kòm fan nou ki te di nou kenbe la pa lage e kontinye, kontinye fè travay la. M remèsye yon pakèt lòt moun ke m ap genyen pou ke mwen site oubyen envite tou. nan espas sa, pa bliye ke espas sa son espas nap konstwi pou nou fè de lòt refleksyon sou kilti ayisyèn, de lòt refleksyon sou konpa dirèk. E kite m salye on pakèt euh, mwen ka ap di gran fan ki anba live la e map salye tou Tout moun kap fete jodia, jodia se 24 jiyè se fèt Sen Jak le majè. E tankou jan n te di l, aswè a nou pral pale de Gracia Delva, gen enfòmasyon. M jije ki enpòtan pou ke w konnen de Gracia Delva ki pratikman se youn nan atis ki make jenerasyon l lan, se youn nan atis, se youn nan m ta kapab di alò youn nan mizisyen konpa ki non plis make jenerasyon l lan jan m te di a men ki rete kòm yon ikon vivan Kote anpil moun kapab di ke yo genyen Gracia Delva kòm referans nan konpa dirèk la. Pa bliye sponsò ofisyèl nou se DNM Consulting Agency, gen lòt bagay dèyè a kap vini toujou ki nan kizin nan kap kuit. Donk pou tout enfòmasyon sou kesyon imigrasyon nan Turks and Caicos Island, donk pa bliye. kontakte DNM Consulting. Mèsi avèk tout moun tou ki pral gade show sa sou YouTube e ki pral abòne avèk paj YouTube la. Deja nou di w mèsi. Rapid vit anvan n al rantre nan show Gracia Delva paske fòk nou gade l o gran konplè e demen maten nan weekend nan byen antandi pou nou swiv reyaksyon moun yo e nou menm nou gen

O Kap Ayisyan, Gracia Delva grandi Marchand Dessalines. Li ta pral fè gran premyè aparisyon l oubyen l ta pral debite karyè l nan djaz yo te rele Jero Star. Pwi li ta prale nan Djakout Mizik e answit Gracia Delva tap kòmanse al fè pi bon moman nan karyè l nan Zenglen. Donk, ofèt, si n gen yon prezantasyon de pase Gracia, se sa ke n ka di. Premyeman, li kòmanse nan Geostar. Dezyèmman, l ale nan Djakout Mizik e answit li rejwenn Zenglen. E apre Zenglen, Gracia pral kòmanse pwòp pwojè pa l. Nou konnen deja on bann istwa kote ke e enfòmasyon yo fè kwè, e se sa l ye, Gracia Delva te gen gwo pwoblèm avèk imigrasyon kote Gracia pa t ka rantre e Miami sa ki ta pral bay on koupì ant Gracia avèk Zenglen pi li ta pral fonde an 2003 son pwòp gwoup konpa denome Mass Konpa. Bon, Mass Konpa se te yon slogan byen avan anpil moun te konn tande Gracia ap di Mass Konpa e nan tout karyè li. Donk se nan sans sa a aprè li ta pral kanpe pwòp gwoup pa l ki se Mass Konpa. Fò m di nou tou nan pasaj Gracia nan jenerasyon an, m ap pale nan jenerasyon pa l la, E Gracia Delva te rete youn nan moun ki son meyè chantè. Meyè chantè, li pa t sèlman chante sou sèn, men li te youn nan atis ki te chame piblik li a nan fason pa l, nan jan l danse, nan jan l abiye ak depans ke l fè pou vann tèt li nan de seri de spektak. An 2010, se yon pati ki pa twò enterese men, Gracia pral eli depite Marchand Dessalines e li pral re-eli an 2015. San manda l pa fini, Gracia pral poze kandidati l pou senatè nan depatman. Lartibonit, donk nan second tour Gracia pral elu e Gracia tou se prezidan on klèb foutbòl ki se AS Dessalines. Gracia se youn nan moun ki envesti nan glas, nan izin glas e Lòt aktivite ke nou pa pale de li paske m estime sa a se youn nan kritik si n ta vle fè yon emisyon sèlman oubyen si n ta vle fè yon show kote ke n ap pale de Gracia se ta ap karyè politik li kòm etan moun ki soti nan kòm etan moun ki soti anndan sektè kiltirèl la donk ki pa fè anyen pandan tout Gwo pasaj politik sa a pou kilti ayisyèn nan. M ap raple pou nou ke Gracia eli depite 2 fwa. Gracia vin senatè pandan l depite. Donk ou imajine w si Gracia te kreye oubyen vle batay pou nòmalize lakilti ayisyèn oubyen konpa pa egzanp. Sa a se t ap youn nan pwen fò Gracia paske lè w ap fè politik fò w gen yon kote w kòmanse. Si w pa, pa egzanp, nou ka pran de Steven Benoît ki te pratikman batay pou salè minimòm e se te pwen fò l ki ta pral fè l senatè. Bon, tout moun di nan epòk la l te dwe prezidan. Brèf, pason. Lòt enfòmasyon ke nou ka pataje e. Gracia Delva, tout moun konn jan mizikal li se konpa. Li evolye anba plizyè lebèl pandan karyè l la. Li evolye anba lebèl ACP, AD Music Production, li evolye anba Learnel Production, li evolye tou anba pwodiksyon Venus Production. Donk. M pa, bon, manje prefere Gracia se lalo, diri a lalo, se moun latibonit. Li pa tap lòt ke lalo. Ofèt, m pa rete kwè ke gen anyen kòm detay ke m pa di. Men a note ke ce soir vous aurez madame monsieur Gracia Delva euh en concert. Donk li pral fè selon sa l di sa moun yo potko fè deja. Men gon bagay ki enpòtan. Gracia gen tout mwayen nan men l radio d'or vous êtes là Walter Dorvil euh map euh map pratikman pale de euh Gracia Delva ki gen tout mwayen posib nan men l kòm ansyen depite pandan 2 fwa e elu senatè pandan l depite nan dezyèm manda donk Gen ti bagay, anvan sa Gracia te gen ti bagay nan men l byen antandi, men gen ti bagay si Gracia vle fè yon show aswè a ki rete nan listwa pou l fè l menm jan yon pakèt atis fè l, menm jan Klass fè l, menm jan Roody Roodboy fè l, menm jan Ekip fè l, menm jan Zenglen aparamman menm si gen de difikilte nan live Zenglen an Zenglen fè l, menm jan bon sa m pa site yo konnen ke Gen bagay ki manke. Menm si gen gen de trè bon e m ta kapab di e trè bòn prestasyon ki fèt pandan peryòd la. Nou gen de seri de emisyon espesyal nou pral fè sou de seri de tematik byen presi sou konpa a. Pa egzanp, live pèfòmans yo, kisa yo pote. Kom plus nan konpa direct la. M panse nan euh show kem te fè avan pratikman nou te pale de sa. M te pale de kisa live virtuel yo yo pote e ki plus yo pote nan konpa direct la. Bon bref, an pasan map anonse pou tout moun ki zanmim sou Facebook. Donk E Facebook mande on nonb ki pa depase 5 mil ke m ka genyen. E gen on pakèt lòt fan ki ta renmen rantre anba show a, oubyen ki ka gade l tou pa nenpòt mwayen, men ak ki vle reyaji, donk ki vle vin manb ekip sa a. Donk. akoz m pa ka pran lòt zanmi ankò, donk sa fè gen de moun ki dòmi deyò. Nan sans sa a, si genyen de moun ki pa aktif sou paj fe, alò sou kont Facebook mwen, sou paj nou la, m pa di paj nou la, paj nou la, m rete paj nou la, si gen de moun ki pa aktif sou kont mwen, mwen pral. Pa zanmi nou, sa pa vle di ke dans la réalité nou pa zanmi, se ke si w pa aktif sou Facebook, n ap oblije dekonekte w pou ke nou gen nouvo fanatik k ap rantre nan batay la. Ofèt, si w fèk rantre anba cho a, n ap raple ke ou sot ou sot rate prezantasyon oubyen fich teknik Gracia Delva kote ke Nou sot prezante Gracia Delva ki gen on mega show ke lap fè aswè a. Au fait se tou sa ke n ta ka di de Gracia Delva, sinon ke refleksyon analiz kap gen pou vini aprè show a ki se aswè a 24 juillet. E aswè a se fèt jan m di l lan Saint Jacques le Majeur, Plaine du Nord. Donk gen anpil preparasyon k ap fèt. Ou konnen fèt chanpèt rete fèt chanpèt men malgre genyen de seri de enkonvenyan, n ap pale de kowonaviris donk ki kreye panik nan kesyon rapò moun a moun sa vin fè ke. Genyen on mankman si w vle nan patisipasyon nan fèt chanpèt yo men n ap gade sa Sodo sot fè. Donk fèt Sodo se yon bagay inoubliyab ane a. Genyen pratikman jan fèt la konn fete a, yon pakèt moun ki pwofite de fè touris lokal, ki pwofite al. Al pran beny chans, al fete tou, ou fè tou sa. Donk m panse ke nou ka di sa sèlman. Ban m salye kèk moun ki te anba live la, ki pratikman toujou la, paske nou menm nou la pou ou, ou dwe la pou nou. Anvan m fini, nou gen pou nou pale tou de koris, de youn nan koris zenglen yo ki di Reed aji like a little bitch. Sa k ka konprann anglè a konprann anglè. M panse sa a se youn nan enfòmasyon ki ta dwe fè Anpil pale anpil donk nap gen pou nou fè kòmantè pa nou sou sa ok map salye ann kòmanse pa salye Tonio de Vilas toujou prezan map salye de Caribbean good flowers map salye Johnson Labarre map salye Jean Eddy Fontin maestro pam m salye Wilvens.

Vilsony pèlèlè show depi chili map salye lis jasmin map salye radyo dor walter dorvil map salye onel jean François donk ofèt m panse se tout moun sa yo ki pratikman prezan aswè a pou ke nou gade refleksyon sa. Pa bliye ke, alò, pa refleksyon, prezantasyon de Gracia Delva. Map, e, map raple pou nou ke espas sa son espas nap konstwi pou, e, pou moun ki eklere nan konpa dirèk la. Se bon espas kote ke nou pral bouyi zen. Son espas de refleksyon, d'analiz, kote ke Jan m di l lan, nou pral pale kilti, nou pral pale konpatriyòt. Non pa m se Sabalak Alix. Si w pa t ap gade, ou fèk sot rate biyografi, prezantasyon, fich teknik Gracia Delva. Ouvò, nou pral gad live la, live la alò, le pwochen randevou se pou la semèn pwochèn. Reste branche.